Nou di bonjou e bonswa a tout sipè entènot de Reyalite M. Li ta pou di jan anòmal e pou m pa di paradoksal e si tout fwa nou pa ta pran yon ti tan pou nou remèsye tout fan enkondisyonèl de Reyalite M yo. Sa se Reyalite M yo jodi a l ap fè wout e se gras a fanatik yo. E an patan fò m di nou, fò m eskize nou tou paske m nou ti jan pran tan pou m lage videyo. Nou va eskize m davantaj. Men nou pa bezwen dekouraje. Rezon k fè m moute e maten an, se yon fason pou m ban nou yon remèsiman spesyal. Remèsiman spesyal la e paske Yo di wazo fè son ni se peti a peti. Lè zwazo ap fè nich lan se yon premye ti bwa l mete avan ki fòme baz la e ki pèmèt ke nich lan vin fèt an bon e difòm jiskase li ponn, li fè pitit e l kouche sou li, li fè pitit. Sa di sa pran, sa pran yon ti tan. E kite m di w, tout kòmansman toujou difisil. Depi w kòmanse wout la, wout la toujou long. Men depi w gen sa k rele volonte plis detèminasyon, lè w fè mwatye wout, ou pap menm teni kont sa. Lè w fè nan twa ka wout, ou pral kanpe, kounye a w ap gade dèyè w di kèt mesye, o gade kote m te sòti, gade fòs wout m gentan fè. Se paske w gen volonte plis detèminasyon. Ebyen maten an m pran ti tan sa pou m remèsye nou de tout an chaken ki ki konn gade videyo m, ki konn pataje videyo m, ki konn kite yon kòmantè pou ankouraje m. E mèsi a moun ki pa kite yo tou. E mèsi a moun ki ki pa pataje l. men tou fò si tou pataje video ta fè pi byen toujou ebyen rezon majè ki fè n vin avèk remèsiman sa se paske o kòmansman m te kòmanse dekouraje m di a kilè map gentan fè 1000 abòne men m gen yon zanmi m an repiblik dominikèn ki te di m non pa dekouraje gen plizyè moun ki te ankouraje m kontinye lit la efektivman e bondye fè n rive a 1000 e kèk abòne. Ebyen, li t ap on ti jan anòmal, pou m pa di enkongri, pou nou pa ta remèsye tout an chaken ki te pèmèt ke chanèl sa vin on resi jodi a. Bon, se pa ke, se pa ke chanèl la atenn apoje li non. Li poko atenn dan le paroxysme an. Sètadi, gon etap ke nou brile. Nou gentan brile on premye etap, ebyen n ap kontinye toujou. Ebyen nou va ede m toujou. Toujou gade videyo yo, toujou pataje videyo yo, toujou mete yon like, toujou pataje videyo yo, toujou abòne pou nou. Pase san nou menm reyalite m lap mouri. San nou menm reyalite m li pap reyalite ankò. Kite m di w, ke w vle ke w pa vle, kèlkeswa se bagay ke w te konnen deja, men m rafrechi memwa Reyalite m fè w li ba w yon rafrechi memwa. E gen bagay ke w pat konnen tou, reyalite m li fè w pa avè yo. Ebyen, pa dekouraje avè nou, pa fatige avè nou. E w ap gade dèyè m lan la w ap gade papay, papay yo poko bon. Nou gen ti bagay ki poko bon, men ou menm ki pa lwen, ou menm ki ret prè, e nenpòt lè yo bon. wap gad yon video tou epi wap fèm siy pa bezwen yon grenn kanmenm fò abòne fò pataje fò kite yon kòmantè etan sa ou pap jwenn ebyen ankò yn fwa nou remèsye ou pou fidelite ou ak atansyon ou toujou ede nou hay si ou pa ede nou. Kote yan nou tou kokobe nou tou ret la nou atenn mil e kèk abòne ebyen koulye a nou prantan franchi yon etap nap kontinye pran yon lòt etap ou konnen lè w al lekòl yo aprann ou fè a ou konnen se fè a ebyen e moute wap moute wap rezoud fè adisyon soustraksyon miltiplikasyon divizyon ensidswit sa di se nan etap ki pi di yo wap avanse se pa vle ke nou rive deja nou poko rive. Men, gen yon etap, nou gentan franchi etap sa. Ebyen, pa gen 2 pa gen 3, kisa w ap fè pou nou? W ap pataje videyo a pou nou, w ap abòne avèk chanèl la, w ap envite 2 a 3 zanmi w pou yo gade reyalite m, epi kite yon kòmantè pou ankouraje nou pou travay k ap fèt la. Si w twouve sa n ap fè a se yon bagay ki lowab, se yon bagay ou kapab jwenn yon, kèlkeswa se yon bagay, yon sèl grenn bagay ou pa t konnen ou jwenn li ladan l, ban nou yon thumbs up, yon like, abòne chanèl la. Epi, pa gen 2, pa gen 3, se reyalite m li ye. Mèsi anpil, a la pwochèn! Pou yon lòt video. Babay.